Ok Mwen salye nou nan non Jezi e m ap mande nou pou nou louvri Bib nou avèk mwen nan Matye 15, vèsè 16, 19 epi nan Pwovèb 23, vèsè 24. Nou vle pale avan tou sou leson dominikal dimanch 3 oktòb 2021 an. Kite n kòmanse konsa. Genyen kè yon timoun ak lanmou li depann de ki kalite ak kantite ansèyeman paran dispoze pou pitit li. Li depann de kalite ak kantite disponibilite paran an genyen oubyen asistans paran an bay pitit li. Konsa, n ap mande, Èske peryòd oubyen ère de délinquance, de dépravation, de dégénérescence e ke n ap viv jounen jodi an, ensekirite, pèrèz, enkyetid, n ap viv jodi an, èske nou pa ka di paran yo responsab? Èske se yon malediksyon ki sòti nan syèl ki tonbe sou latè? Piske Dye li fè konfyans avèk paran yo, Li ba yo yon responsabilite, yon gwo responsabilite ki se ansenye, enstwi timoun yo. 1 Nan Efezyen 6, vèsè premye, Labib ap di, An paran an pou l enstwi timoun yo anlè korijan. E nan Pwovèb 22 vèsè 6 l ap di, Enstwi lanfan, enstwi lanfan selon la vwa kil dwa suivre e loskil deviendra gran, il ne s'en detournera pas. Donk eske paran yo pa responsab delenkans jivenil lan, peryòd depravasyon dejeneresans lan, nan pa kontante yo ak sa yo genyen? nan abandone responsabilite an pou lage timoun yo nan vwazen, nan vwazinaj, kay vwazen, kay vwazin, devan televizyon ak teknoloji, entènèt, gade sa yo vle, lè yo vle, jan yo vle, nan fè movèz frekantasyon, pou yo menm yo kapab al chèche travay, pou yo menm yo kapab amelyore lavi. Lè labib ap di lòm kittra son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair li bay fi a yon responsabilite li bay gason an yon responsablite yè se pat konsa bagay lan te ye Gason an te bezwen fè kou l konnen, debouye l, sòti bonè, rantre ta, pou l kapab mennen enben lavi nitritif, manifeste pa lanmou ke Dye konfye l pou fwaye a. E fi an li menm, nan tout soumisyon ak obeyisans, pou l te pran responsablite fwaye a, kay la, mari l, pitit li, e pou l enstwi timoun yo, akonpanye yo, nan sa y ap gade, nan sa y ap tande, nan sa y ap pale, nan jan y ap aji, pou l te akonpanye yo, pou l te enstwi yo, ba yo bon levasyon. Èske nou bay, nou ka bay timoun yo responsab jounen jodi an, pou n di se yo k pa bon, se yo k gen movè, movèz fwa? Analize pou wè èske n ka ba yo responsabilite sa a. Tit leson an li di paran yo dwe posede kè timoun yo, men genyen kè timoun nan li pa sòti nan egzijans ke w ap fè timoun nan, nan presyon w ap bay timoun nan pou fè l pè. Se syans lan ki dwe devlope lakay timoun nan sa ou anseye la. Se lanmou pou Bondye, se lakrent pou Bondye ke ou chita ou anseye timoun nan ki pral fè l konnen l dwe obeyi, li ki pral fè l konnen kisa l dwe fè ak sa l dwe kite. Nou ap rezime leson an pou ou pou w kapab gen yon ide omwen, jis pou w kapab byen patisipe oubyen byen dekòtike sa nou te vle di oubyen lespri leson an. Donk, an nou pran kèlke pwen fò, jan n abitye di l, mete avèk pwen e sijè leson an. Donk, paran yo nan kite timoun yo pou y al chèche lavi, piske yo vle abite nan yon bèl kay, piske yo vle woule bèl machin. Donk, yo vle pran swen manman, swen papa, swen frè, sè, pran swen sè, ti kouzen, ti kouzin. E ou konnen ou te dwe kite paran ou, konnen ou te dwe kite manman ou ak papa ou, frè ou, sè ou, kouzen ou, kouzin ou. Pa gen anyen ki di si nou gen posiblite pou n pa ba yo. Men, sousi pou n kapab satisfè lòt moun, sousi pou n kapab satisfè ti kouzen, ti kouzin, satisfè manman ak papa, frè ak sè, fè ke nou pa pran responsablite nou anvè timoun yo, se ki, ebyen, fè alizyon avèk delenkans jivenil lan. E lè fini, n ap bay timoun nan chaj l ap pote. Analize byen pou w wè si paran an li pa responsab. Kòm pou nou fè travay sa nou bezwen genyen kè timoun nan, nou dwe posede kè timoun nan pou Bondye. Sa pap fèt otomatikman, se nou k pou chita pou nou enstwi timoun nan pou n ka genyen kè li ak lanmou pou Bondye. Donk, definisyon, wòl ak valè ansèyman sou kè a. Ki definisyon kè a genyen? Ki wòl kè a? Ki ansèyman, ki valè ansèyman sou kè a genyen? Se sa leson ap wè avèk nou. Gen de sans ebyen yo bay sans kè a, yo bay avèk kè a. Premye sans lan, se yon ògàn fizik ki anndan nou k ap distribiye san nan tout kò a. Ok nan bioloji nou nou etidye bagay sa yo pou nou menm ki te al lekòl. Nan bib la nou jwenn sans sa a nan 1 Samyèl 25 vèsè 37 fè yon koudèy paske ou gen bib lòt sans lan lòt sans li genyen ki plis itilize nan bib lan li vle di pèsonalite nou karaktè nou panse nou entelijans nou volonte nou. Bon m re rezime fraz sa, m ap rezime sa yo, sans sa an yn fraz pou w kapab kapte l ok. Definisyon kè a genyen se pèsonalite karaktè nou, pèsonalite karaktè panse nou, entelijans volonte nou. Pèsonalite karaktè nou, panse ak entelijans volonte nou. Mwen fè fraz la konsa, Pèsonalite karaktè nou panse ak entelijans volonte nou. Donk, sa se sans kè a genyen selon leson an. Sa ke nou dwe genyen, posede kay timoun nan pou Bondye an, li se sans kè a, sa a ki se pèsonalite karaktè. karaktè nou, panse ak entelijans volonte nou, pèsonalite nou, sa nou ye, karaktè nou, ki se aptitid oubyen atitid nou, panse nou, sa n ap imajine, sa k ap soti anndan an, entelijans nou, jan nou adapte nou, volonte nou, sa nou vle fè ak kite. Se sans sa a, e se yon vrè sans. Mentenan pou wòl kè a. Wòl kè a m ap rezime l konsa, Jan leson an rezime la e m renmen l, m ap rezime l konsa tou, Le coeur est la source du comportement. Wòl kè a. Kè a se sous konpòteman an. Kè an se yon aparèy, se yon sous ki resevwa, ebyen, tout sa ki dòd karaktè, tou sa ki dòd pèsonalite, tou sa ki dòd panse, tou sa ki dòd entelijans, tou sa ki dòd volonte, epi li voye l sot deyò. Lè l voye l sot deyò, kounye a l manifeste an konpòteman. Sa vle di, olye pou nou chèche korije konpòteman oubyen move konpòteman yon timoun genyen, se pou nou enstwi li epi ansenye li genyen ansenye li epi genyen kè li pou Bondye lè sa a lè kè li pou Bondye lè l gen yon kè obeyisan yon kè soumi yon kè repantan yon kè ki kiltive epi l ap degaje yon bon konpòteman sa fè yo di ke se pa sa ki ap rantre nan kè a ki sal li, men se sa k ap sòti nan kè a ki sal li. Se sa k fè, nou bezwen konnen kè a li se sous konpòteman, nou bezwen anseye timoun nan pou nou genyen kè li. Fwa sa a nou p ap fè videyo a twò long, an nou wè pwen leson an. E sijè a te di, m ap rezime pou ou avan m reponn kesyon dèyè yo. Sijè a li te di, paran yo dwe posede kè pitit yo. Nou di gen, nou pral ba w de metòd kot leson an bay pou posede kè timoun nan. E nou, yo bay definisyon kè a, yo bay wòl kè a, yo bay valè ansèyman sou kè a genyen. Definisyon kè a, li se ògàn ki distribiye san nan tout kò a. Lòt definisyon ankò, li se, li se pèsonalite, li se karaktè, li se panse, li se entelijans, li se volonte. Antwòt oubyen an rezime, nou di yo rele kè a lòm enteryè. Byen pran sans videyo a pou w kab konprann leson an. Yo rele kè a lòm enteryè. Sa vle di, tout sa ou ye, li sot anndan ou. Tout sa ou fè, yo manifeste anndan ou. Ok? Joumou pa donnen kalbas. Mentenan, valè ansèyman sou kè a genyen. Anpil fwa, n ap goumen pou nou chanje konpòtman timoun yo afiche. Nou goumen pou nou disipline timoun yo pou yo chanje kèk konpòteman yo gen ki pa bon. Men, nou inyore se kè yo ki fè yo aji konsa. Donk, si kè yo te byen kiltive, kè yo te jwenn bon ansèyman depi yo piti, donk neglijans sa a, tolerans sa a nou bay timoun yo, nou gen anvè timoun yo, fè ke nou pa fè travay ke nou te dwe fè a, donk sa vin fini mal pou timoun yo. Donk. fason pou paran yo genyen kè pitit yo, sa a se dezyèm pwen leson an. Ebyen se nan fason pou paran genyen kè timoun yo, de metòd yo soti. Premye metòd lan se kominikasyon, dezyèm metòd la se koreksyon kòporèl. Kominikasyon se chita pale avèk timoun nan. Anndan kominikasyon avèk timoun nan, langaj lan oubyen langaj lan li kapab varye.

kòporèl. Lè l pale de kòreksyon kòporèl, tape timoun nan lòd yo tape l, kale timoun nan lòd yo kale l. Dayè, pwovèb di, yon bèl kal li p ap touye timoun nan, okontrè, l ap korije l. Yo dwe itilize fèmte ak otorite lè y ap korije, lè y ap kominike ak korije timoun yo. Yo pa dwe neglije yo, yo pa dwe neglije ba yo kèk bon kal, kèk bon tap lè sa nesesè. Yo dwe gen yon langaj varye ak sensè. Yon langaj varye ak sensè. Ou pa dwe ap bay timoun nan presyon. Di l w ap fè l san w konnen w pap fè l. W ap ba l presyon. M ap koupe zòrèy ou. M ap pete je w. M ap blese w. M ap si. Ou konnen w pap fè sa. Lè konsa w bay timoun nan presyon sa a, ou ba l manti sa a, sa a pa soti de yon bon karaktè, ou gate timoun nan. Ou pouri timoun nan bay timoun nan konnen e manmanl ou ye e papal ou ye ou pap touyel ou pap pete jel ou pap kase pyel ou pap kase tèt li o map kase tèt ou map rache grenn danw epa vre dil wap kalel wap bal yon bèl kale lèl gadel wè ou bal yon bèl kal vre donk sa se karaktè paran an dwe degaje anvè timoun nan tou. Ok Donk n ap reponn kesyon sa yo pou n fini paske m te di w m p ap fè videyo a long. M ap reponn kesyon sa yo rapid e kesyon m reponn yo, yo se rezime leson an. Li pral ede w konnen byen tout sa k t ap pase anndan leson an. Annou reponn kesyon sa yo. M ap poze kesyon yo epi m ap reponn yo. Ki pi gwo responsablite paran yo genyen anvè timoun yo? Pi gwo responsablite paran yo genyen anvè timoun yo se genyen kè yo pou Bondye. Genyen kè yo pou Bondye. E pou yo genyen kè yo, se pa bon jan levasyon, bon jan edikasyon, bon jan enstriksyon pou yo ka genyen kè yo pou timoun yo, pou Bondye. Yo mande nou pou nou site tou de sans tèm kè a genyen nan Bib la. Premye sans tèm kè a genyen nan Bib la se ògàn ki anndan nou ki distribiye san bay tout kò a. Dezyèm sans lan Se fraz ke m sot ban nou an ki se, Karaktè, ki se pèsonalite, karaktè nou, panse ak entelijans, volonte nou. Se senk bagay, pèsonalite, karaktè, panse, entelijans, volonte. Konsa mwen di, pèsonalite, karaktè nou, li panse ak entelijans, volonte nou. Ok? Pafwa timoun nan, li gen yon move konpoteman, se vle l pa vle degaje yon bon konpòteman. Li pa vle mete an aplikasyon sa paran l anseye l la paske sa pa soti nan kè li. Li pa gen yon bòn volonte. Li pa volontye. Li pa volontè. Ok? Byen. Donk, li pa gen pèsonalite sa a. Men lè ou genyen kè timoun nan, ou anseye kè timoun nan, li devlope yon pèsonalite ki li menm fè timoun nan ebyen gen enpòtans nan sosyete a. Ki wòl kè a nan sans leson an? Ki wòl kè a nan sans leson an? An nou reponn kesyon sa a. Ki wòl kè a? Ok. Kè nou se sant pèsonalite nou. Bon, olye pou m di sant pèsonalite nou, bon m di se. Nwayo, se, se sous pèsonalite nou, kè a, wòl li, li kontwole nou. Kè a, se li ki kontwole nou. Ok? Se li ki kontwole nou. Se wòl kè a sa. Kè a li kontwole nou, li se sant pèsonalite nou. E n kapab di an tèm wòl tou ankò, le coeur est la source du comportement. Wòl kè a. Ok? Mentenan, yo mande, ki valè ansèyman sou kè a genyen Pou paran yo, ki valè ansèyman sou kè a genyen pou paran yo? Ebyen, valè ansèyman sou kè a genyen pou paran yo, ok, montre, enben, sa montre, ban m di, ok, ansèyman sou kè a genyen kòm valè pou paran yo, ban m li sa nan pati sa, pasaj sa yo anpil valè pou tout paran kretyen ak tout edikatè kretyen. Sa montre tout pwoblèm paran an ak pwofesè kretyen yo ap rankontre ak timoun yo pa vrèman yon pwoblèm konpòteman men yon pwoblèm kè. Ok. Valè ansèyman sou kè a genyen pou paran yo, anben, sa pral fè timoun yo devlope bon konpòteman. Lè gen ansèyman sou kè a, vin gen bon konpòteman. Ok. Sa fè, leson an di nou tou, se paran an ki Premye otorite nan lavi timoun nan, se paran an ki premye pwofesè nan lavi timoun nan. Bon m wè si m a fini avèk 20 minit. Nan 20 minit. Ok. La yo mande nou pou n konplete fraz sa a. Sa m sot di la, le coeur est la source du. Lè sa w ap mete konpòteman. Le coeur est la source du comportement. Yo mande ki premye pastè oubyen monitè timoun yo genyen. Premye pastè timoun nan, premye monitè timoun nan se paran l. Zafè yo di, ou pa ka ap dirije legliz san premyèman ou pa gen matirite ak kapasite pou w dirije pwòp kay ou. Si fwaye w p ap mache byen, lakay ou p ap mache byen, ou pa ka di ou pral dirije legliz. Ok, kisa Bib la ansenye nan Pwovèb 22 vèsè 6? Mete timoun nan nan bon chemen depi l piti, epi lè l gran, li p ap bliye l. Enstwi lanfan selon lavwa ki l dwa swiv, e lòske l devyendra gran, Il ne s'en detournera pas, Pwovèb 22 vèsè 6. Ki premye otorite nan lavi yon timoun? Premye otorite nan lavi yon timoun se paran l. Ankò, ki de metòd Bib lan bay pou edike yon timoun? De gran metòd Bib lan bay pou edike yon timoun se kominike avè l epi kale l lè w dwe kale l, lè sa nesesè. E anndan kominike ak timoun nan, ebyen, pafwa ebyen langaj lan li dwe varye, li dwe pafwa gen ti tolerans ladan l, pafwa tou li dwe trè sevè. Ou konn kale timoun nan aprè kè w fè w mal men menm si kè w fè w mal kale l paske se pou byen l. Ok ke Bondye nan gras li li akonpanye w, sonje m di w syèk sa a n ap viv la jounen jodi an nou pa ka bay timoun yo responsab li. Donk paran yo vrèman responsab nan kite timoun yo nan vwazinaj, nan kite timoun yo nan televizyon, nan kite timoun yo nan krèch, nan kite timoun yo nan kindègad, nan gadri, epi pou yo ka al travay, pou yo ka enben mennen yon vi woz, konsa yo neglije responsablite yo anvè timoun nan, manman al travay, papa al travay, manman nan lari, papa nan lari, Manman pran machin li pase kle l ale Papa pran machin li pase kle l ale Timoun yo nan kay la Timoun yo, yo lage Donk, yo pa genyen sa yo rele ansèyman oubyen levasyon Donk, bay timoun yo bon jan levasyon pou nou kapab pa kriye demen Si nou pa vle fè timoun yo kriye jodi an, y ap fè nou kriye demen Ke Bondye nan gras li beni ou Ke li grandi ou Epi se te leson 3 oktòb 2021 an sou dimanch maten an avèk Église de Dieu, une œuvre d'amour au Brésil Rio Claro ke frè Penor avèk zanmi l yo, avèk ekip li ap dirije. Bondye te ba l opòtinite sa Apre, enbyen, misyon Madouley la te fin ba li posibilite pou l te yon misyonè, enben, avèk tach sa a, ak talan e kapasite Bondye ba li, enben, li mete sou pye Legliz Une Œuvre d'Amour. N ap mande w priyè ou pou Legliz lan. Ou menm ki fè pati manm Legliz lan, enben, mete an aplikasyon leson sa yo, paske yon gwo Legliz, se pa kantite moun li gen ladann nan, men se kalite moun ki konpoze Legliz la. Pran responsablite w, m ap pran responsablite m pou nou kapab grandi. A la pwochèn.